Kelke swa atis ou wè ki ouvè bouch li kap di w konsa mizisyen ap mande m tounen mandyan sou entènèt, se de se de atis ki pa ka reyini 5, 6 moun sou entènèt la ki ka ba yo menm 0 santim.
Waww.
Se de se de nèg ki pa enfliyan, ki pa gen yon goud nan mouda yo. epi ki wè moun ki gen talan ap fè bagay epi moun chwazi pase ou pa mete zam nan tèt fanatik la pou l fè w kado yon bagay poukisa sa deranje yon moun men sa deranje moun nan e paske l pa li pa gen pèsòn nan la vil menm fanmi l pa pou yon 50 dola ba li e sak fè sa deranje li men e pa anyen k deranje l non papa Sa se poul jwenn yon 100 dola nan men yon fanm, yon soulye nan men yon fanm. M pa konn konbyen ba, e, konbyen imilyasyon poul pran anvan li jwenn sa lap jwenn nan nan men nès kap okipel la. Es. Yo!
M tèlman sezi m oblije ri. M oblije ri. Gen de bagay ou tande, se ri pou ri yo. Se ri pou ri yo. Paske, nèg yo stil ap ranse, Nèg yo toujou vle pase moun nan tenten toujou menn. So m wè anpil moun ap tag mwen nan yon videyo. Kòm endividi a pa site non m so m pa ka abòde moun oubyen pale de yon moun. Bon brèf, sa m tire nan bagay ke m wè yo tag mwen an, m twouve nèg yo ranse anpil. Nan sans m ap di yo ranse. Pase gen plizyè videyo m wè yo tag mwen ladan l. Gon pati nan videyo a m wè gon yon patnè ki di konsa, yon mizisyen ki di konsa, e li fè live la, li te fè live, alò li te fè live, se pa pou l te rantre kòb. Sa a son manti. Ou fè yon live, ou met cash app, ou met mon cash, ou met zelle, ou met paypal, ou mete tout bagay. Ou di ou pa fè l pou ou te ramase kòb. Eske nan bagay cash app, zelle, paypal ou byen whatever sa yo, eske chiko ou byen popcorn yo met ladan, yo voye ladan, m ta renmen konnen. So, gen nèg ki pot ko konn kòman pou yo te reponn a sa m te di a. M di, m te di, e m ap redi ankò. M pa gen pwoblèm, yon moun ou pa kontan ou pale kèlkeswa fason ou vle. Se menm jan telefòn mwen pou mwen, m ka fè videyo m di sa m vle ladan l poste l sou paj pa m, m di sa m vle. Menm jan yon nèg ou ka al nan entèvyou nan nenpòt show ou ka rale telefòn ou di. Ou tweet, ou di sa k nan lide w, sa k nan lespri w, sa k fè w plezi, sa k pa fè w plezi. Ou pa ka kont opinyon pa m, menm jan m pa ka kont pa w tou. Mwen te di, te gen yon videyo plizyè atis ki sòti, k ap poste, mwen m ret lakay mwen, mwen m ret lakay mwen, mwen m ret lakay mwen. Tout atis ap fè videyo. Aprè kèlke semèn, atis yo ap fè live, yo potko nan afè jwe a non, y ap fè live, yo mete zèl. Cash App, Mon Cash, Paypal oubyen wadèvè sa yo fè. Pandan w fin, m di konsa, pandan w ap di popilasyon an ret lakay ou, ret, pou yo ret lakay yo, kòman ou menm ou fè ap fè live pou w mete Cash App pou yo voye lajan ba ou, mete Zelle, Paypal pou yo voye lajan ba ou? M ka konprann, nan yon moman tout moun nan quarantine. Tout moun, tout moun nan quarantine baz. Gen nèg ki fache ak sa m te di. M di l, m redi l e m kanpe dèyè l. M te di l. M pa, m pa kè yon mizisyen si l fristre. Sa se biznis pa w. M te di, si tout fwa ou fè l, fò, fò w montre pou ki sa ou mande kòb la. Èske se yon pati moun ou pral ede? Se yon bagay ki byen senp. Ou se yon atis, ou gen plizyè zye ki fikse sou ou. Gen malerèz nan katye ki pa gen telefòn. Yo pa gen PayPal, yo pa gen Zelle, yo pa gen Cash App, yo pa gen Moncash oubyen yo pa gen anyen. Arevwa a rezo sosyo. Si nou menm atis nou leve vwa nou, ou ka di wap ede tèl blòk, wap ede tèl blòk. Ou mande kòb pou ede tèl blòk. Sa pa yon pwoblèm ditou. Men ou pa ka fin egzije pèp lan pou l ret lakay li epi ou menm ou met Cash App pou yo voye lajan ba ou. Si se pa grangou grangou, poukisa w fè l? Sa vle di, yo voye cash app ba ou, paypal, mon, zelle, mon cash, pou bèl figi w la paske w atis. Pandan tout moun nan menm sitiyasyon bagay kowonaviris lan. Yo, m pa kont on nèg ou radote ou di sa w vle. Ou pa site non m, m pa nan site non tou. Men li pi bon lè w ap pale, ou pale, ou di entèl tèl bagay. M panse l pi bon konsa. Li plis fè gason. Ou konprann? Men mwen menm kòmsi sa m vin wè, li pa bèl. Ke ou la ou la avan ou tande tel fè 100 mil, 200 mil. Kounya tout moun bezwen fè live jis pou kisa pou ramase kòb. Sa w pral fè a kòb ou? Ou pral ede timoun nan lari yo? Sa w pral fè avè l? Si ou fè l pou tèt ou. Ok, ou fè l pou tèt ou, ou mande pou tèt ou. Ou pa mande pou ede moun. Ou pa di ou pral ede achte manje nan tel zòn, ou pa di ou pral fè tel bagay. Lè w fè l pou tèt ou a, e pa pou bezwen w fè l? Se pa nan nesesite w ye sa k fè w fè l. Ou vle fè m konprann ou fè yon live ou met zèl ou met cachapp e popcorn yo pral voye ba ou a chiko bonbon sèl? M pa konprann nèg yo menm. M pa konprann nèg yo. W ap kritike w ap di, oh atis ki pa gen potansyalite. Potansyalite pa vle di mande. Mesye fòn pa konfonn bagay yo. Potansyalite pa vle di pou map fè yon live met cash app met zèl pou moun voye kòb ban mwen. Se pa sak pou fèm yon atis. Se pa sak pou fèm konn chante. Se pa sak montrem son atis oubyen se pa sak pou montrem son sipèsta. Potansyalite pa vle di mande. Wap profite don sitiyasyon ki pa bon pou ou ou mande. Se sal parèt. Afè pa vin dim ou fè live se jis se te yon eksperyans. Live pa fèt pou eksperyans paske ou abitye ou abitye woule nan televizyon deja, ou abitye fè live, ou ap jwe pwogram, tout bagay sa yo. Li pa e pa eksperyans li ye. Ekspe bon m ka konprann li son eksperyans li ka eksperyans mande. So, I don't give a fuck. Kèlkeswa nèg la k fache, sa se biznis bounda w. Ke w t al nan entèvyou oubyen w te fè videyo oubyen w te tweet oubyen whatever sa w te fè a, sa se biznis bounda w. So mwen di w, ou fè l kòm atis, si w pa p ede, si w pa p sipòte, ou met cash app, ou met Zelle, se paske w bezwen kòb pou moun ba w lajan. E wont je k fè w pa al ekri non biwo transfè pou yo voye lajan ba ou. Se wont je. Mwen menm mwen di, E m redi l ankò, kèlkeswa atis, djaz, animatè ki kòmsi aksepte yon pwojè kòmsi pou l patisipe nan yon live san moun nan pa gen yon ide pou l ede popilasyon an, li pa gen ide pou l ede moun, se paske moun nan nan mande, ou gen pwoblèm ou pa gen pwoblèm a sa e biznis bouda w. Sa e biznis bouda w. Menm lè w ap di lajan pap sot nan pòch mwen. Kòman pou lajan fè sot nan pòch mwen an? Pou ou lajan pap sot nan pòch. Sa vle di. Ou ou vle e kòmsi ou te rale zam met sou yon moun wi ou ou pran lajan nan menn wi aretel atis m ye wi banm sak nan mwen an gen anpil moun ki pap travay kounya ou wè komès live la biznis live la li pa mache konsa ankò gen plizyè live la moun yo se nan plenyen se kòmsi son panyek sou tèt ou. Panye live la sou tèt ou desann anba lavil wal vann ah pa gen lavant m achte pwovizyon sa yo m envesti lajan m vre m envesti lajan m pou pwovizyon langèt kaka voye je pèp la klè kounya paske entèl te konn fè 100 mil entèl te konn fè 200 mil oh chet depi m fè live m met cash app Met zel m gen popilarite m pral fè kob Je pèp la klè Je pèp la klè Mesye n fèk kare fristre Nou fèk kare boude Nou fèk kare pale mal So live la ou di w fèl ou pa fèl pou w fè kob Ou met kachap ou met zel Eske pou yo voye gazon ba ou Sa yap voye nan kachap la nan zel la m ta renmen konnen Kaye. Oubyen nan cash-app la ap voye ba ou pou wè si ou gen bèl ekriti? M ta renmen konnen. Figi nèg yo di. Mesye sa m di a, m ap redi l, m ap siyen dèyè l. Atansyon, si m redi l ankò l ka kase. Sa m di a m ap di l, m ap di l ankò. Kèlkeswa atis, animatè, djaz, pastè, predikatè, nenpòt moun li ye a. Si ou mete zèl nan yon show wap fè cash app, mon cash, ou pa fèl pou ede ou fèl pou tèt ou paske ou menm ou plis nan bezwen ke pèp la. So, si wap pwofite de nonb de followers ke ou genyen, nonb de fanatik ke ou genyen, si wap pwofite de sa, m ka konprann ou ka bezwen fè yon bagay, m ka konprann wap pwofite de moun sa yo, men pwofite de yo pou ede moun ki nan bezwen. Pa di m ou fèl se pou trip. Moun konn met ap mande kob pou trip. Ou fè, ou bezwen kob ou, ou pran kob ou. Ou bezwen kob ou mande. Men pa vle di ou fèl pou trip. Bon ou fèl pou trip epi ou met cash app. Sa ou pral voye ladann ba ou dlo? Gade de tenten mesye. Mesye sispann jwe a figi moun tande. Sispann jwe a figi moun.